Rutshelle, ou konn Rutshelle pi pi byen ke mwen, li se yon moun ki ki tough anpil. She's strong, yeah. Um, yeah, she she's strong, you know. Ok, nou, y ap fè envestigasyon, kounye a nou pral bat pou li antre isit la, pou l vin take care kò li, pase figi l yon ti jan anfle tou, pase yo te ba l kou.

Ahh nou di Rutshelle just poze men sou bagay live sa just vini vin trete tèt li because sa sa son bagay ki ka afekte w mantè komsi umm Yeah yeah ou bezwen dekonekte ou definitivman bezwen dekonekte. Yeah yeah so m dil just relax poze sou bagay live la li te vle rete toujou al practice jodi a pou l al fè live umm but nou pa Ou konprann? So nou pa, nou pa, nou pa, e, e pa sa k fokis mwen la. Kounye a se make sure mantalite li, you know, um, bon pou l ka, you know, pou l ok. Etazini. E Francky, um, um, se youn nan moun ki te rele m yè pou di m, Carel, yow, um, l ap, um, vòlè rantre lakay Rutshelle, y ap sekestre Rutshelle, e ki sa m kapab fè? Um, bon, m pa bezwen di ki sa m ta kapab fè, eksetera, men pou n konprann, um, Rutshelle ap tounen lakay li. Rutshelle nan wout pou l tounen lakay li, li ap pale nan telefòn avèk avèk yon moun. E se sa ki ki fè ke Francky ta kapab rele nou. E e se youn nan bagay m panse pou nou pou nou konprann tou, li enpòtan ke petèt lè n ap fè wout ta oubyen lè nou pral lakay nou ta, e petèt rele moun nan telefòn, pale avè yo, sa ka sa ka ede. Paske e Rutshelle te nan telefòn avèk yon zanmi l ki Ozetazini, pandan ke l nan telefòn avèk zanmi l Ozetazini, se lè sa a yo vin brake l la. Kounye a telefòn nan tonbe, kominikasyon an koupe e zanmi an tande bri a epi li menm li alète Francky e li alète lòt moun ki vin definitivman e kounye a rasanble de moun, Zagalo, mwen menm, Samuel Lamery, Mickelson, tout ekip ki ap travay avèk Rutshelle la Pou yo menm te kapab vini pou vin fè sa ke moun fè a. Lè nou rive, e vòlè yo te gentan ale, e byen sûr nou te vin jwenn Rutshelle depourvu de tout sa l genyen, yo sakaje lakay li, yo pran lajan, yo pran laptop, yo pran kle machin li, yo pran telefòn e tout bagay sa yo, e se konsa ke li ye. Se pa menm yon sèl moun ki fè travay la, se plizyè moun. E jan Jean Francky di a la polis ap fè travay li, m pa bezwen vin avèk plis detay men pou n konprann jan m wè plizyè moun ap fè comment li sanble yon inside job men lè m di w l sanble yon inside job nan sans ke genyen yon gwoup nèg ki rantre anndan kay la pa lakou and then brake zam sou moun k ap travay lakay Rutshelle fè al ouvri baryè pou e lòt gwoup nèg ki vin antre anndan kay la, so tout nèg yo vin anndan kay la, epi lè yo petèt reyalize ke Rutshelle pa la oubyen yo konnen ke Rutshelle pa la eksetera, e nèg yo ka louvri jisteman vin pran Rutshelle devan and then fè sa ke yo fè avèk li a, donk se sa ke li ye. Donk m te vle jisteman rasire tout moun, 1 se pa buzz, se pa se pa Rutshelle k ap eseye fè pale de li, dayè Rutshelle pa bezwen sa nan moman la, e. Se pa sa ke l te ye e byen sûr ke yo yo yo frape l men li li li anfòm. M ka di l anfòm piske jisteman li te ka li te ka pèdi lavi l oubyen li te ka petèt sou kabann lopital kounye an la e li li kòrèk e tout